Jodi a, n ap selebre Ginen yo, kòm dabitid. E nan non Ginen yo, m salye nou tout avèk kè mwen, avèk tout lanmou ke nou pote an pataj. E devan Badji a, se la nou depoze, se la nou ranmase. Nou depoze sa ki twòp pou nou, nou ranmase sa nou bezwen, sa n ap chèche, n ap jwenn li devan Badji a. E se la tou nou retwouve amoni nou ak ekilib nou nan selebrasyon zansèt yo, nan selebrasyon lwa yo, paske nou se Vodou, nou se Vodou etènèl la. Donk, jodi a, nou pral eseye fè yon cheminman pou mwen kòman nou ka rive konprann e sa nap viv lan, ni sa nap viv lan se pa nou menm dawou non, nou menm dawou nou konn sa nap viv lan deja, kòman pèp nou an, nasyon nou an, ras nou an ap viv reyalite ya jodi ya, reyalite ke nap viv lan e gen yon pase ke moun yo vle inyore bon pase ya deja pase deja ke ou konn pase ya ke ou pa konn pase ya se nou menm ki reprezante pase ya. Pase a li nan nou. Tout chay pase a genyen, tout sa l genyen de regretab e de mèveye li nan nou. Se jis si nou vle n asime l. Donk pase a pa mande nou anyen. Li deja pase deja, men nou menm nou poko pase, men pase a li nan nou. Vle ou pa vle. Pase nou se reziltant lan. Sa k pase yè a se li nou pote jodi a kòm reyalite. Donk si nou konsyan de sla, n ap konn kòman pou n ajiste nou pou n ale dlavan pou le meyè. E sa n ap fè jodi an lan an, se li menm ki gen tan anonse fiti lan. Kòm moun yo di tou, sa w plante a, se li w pral rekòlte. Sa nou plante jodi a antanke nasyon, antanke pèp, antanke moun, nan 10, 20, 50 tan aveni se li nou pral jwenn. Donk sa vle di ke li enpòtan pou n kesyone nou, pou n mande nou, jodi a nan prezan an, kiyès nou ye, kisa nou vo, kisa nou fè, ki kote nou prale. Donk pa gon rezilta k ap vini espontane pou n di ke bon, gon eklè k pase, e gon kout zeklè k file, Yon move tan anonse, epi vin ap chanje. Non. Se sa nou fè jodi a nou pral jwenn nan senkant an, nan san ven tan. Gen moun k ap di, a mwen menm m ap mouri nan dizan, nan senkant an. Penpòt, men nou gen pitit. E se sa ke nou poko kab asime a. Ki sa n ap kite pou timoun yo? Kòman n ap kite timoun yo? Konprann? Donk, sa k fè ke jounen jodi a, prezan, li enpòtan anpil. Nou tande yè swa gwo tranblemandtè k pase an Ayiti, pase nan zòn Karayib la m kapab di tou, men Ayiti frape. Ayiti frape, men moun yo gwo pè ki antre nan tout moun. Menm moun ki pa nan zòn sismik lan, yo gwo pè k antre nan yo. Paske nou gwo veki, nou gwo pase ki prezan nan memwa nou. Nou konn sa 10 ok 10 e 12 janvye e 12 janvye te pote deja ba nou kòm konsekans. Donk memwa li la. Menm sa ki vle bliye li, jodi a la nou raple nou alòs. Nou konn sa l ka fè kòm dega. Men, lè n gade byen n ap di tou, wa di pèp nou an refize aprann e pa le vecu, pa leksperyans, pa sa ki natirèl. Tranblemann tè a te pase, gen anpil demach ki fèt, kòman pou n konstwi kay, kòman pou n viv, kòman pou n òganize, epi moun yo pa pòte atansyon a sla. Jodi an lan, yo pral poze tèt yo menm kesyon ankò, kòman pou n konstwi kay, kòman pou n òganize, epi aprè lese ale. Lese ale a li fasil. Donk, nou wè ke li enpòtan pou pase a, li ba nou matirite kil fo, sa rele matirite epwouve. Se atravè sa nou viv, nou viv lan, ke n kab asime prezan an jodi a la. Lè n di sa nou viv lan, n ap di menm o nivo storik. Sa nou viv nan le pase a, li nan prezan an jodi a la. Fyète zansèt yo kite pou nou an, li nan nou jodi a la. Chak kote nou pase sou latè, yo di men Ayisyen, yo di men libète. Son son eritaj ke l ye. Men libète sa a, lè yo gade l tou, yo wè n ap mache avè l tou etèn nan men nou. Paske flanbo a, nou pa kite, nou pa gade l limen, nou pa alimante flanbo a. Donk, se pou sa ke n ap fè demach sa a, pou n gade flanbo libète a byen limen, pou n asime l. Mentenan, m ap pote yon rega nan yon travay de refleksyon k te fèt. Kisa l ye? Sa moun ap di, sa yo di de nou, nou menm lè nwa, sa yo di de nou, nou menm vodou a, fò nou konsyan ke yo gen dwa di tou sa yo vle de nou. Sa pa konsène nou sa yon moun di de nou. E nou konnen yon ènmi pap janm voye flè ba ou. Konprann? Yon ènmi pap janm ba w lwanj ni ba w glwa pou ta byennere devan l. Yon ènmi se yon ènmi, e se yonn nan bagay ke n dwe kab sène. Kisa k yon ènmi? E li enpòtan. Lènmi an konnen nou se ènmi l, men nou refize aksepte ke ènmi an se ènmi nou. Konprann? Paske nou gen yon fuit n ap fè vè lavan. Donk, kisa nou di la a? Lese pale les colonisateurs.

Men ki chemen? Chemen pa w la. Donk si w pa byen anrasinen nan ou menm, si nou pa solid nan nou menm, nenpòt ti van lapawòl dèzot, le movèz refleksyon dèzot ap pote nou ale. Donk se sa nou vle di nan sa a. E regarder leurs œuvres dans le commerce d'aide de développement.

Se nou menm pou ki vijilan, sou gad nou, pou n konn kote nou prale, kòman pou n jere vi nou, pou n fè asime pase nou, pou n jere prezan nou e prepare fiti nou. Donk sa se responsablite pa nou, e pa responsablite pa lèzot. Donk, e m pap kontinye nan paj la men nou gentan wè vrèman e kote nou vle ale, se moun yo ap fè marketing, se nòmal ke pou yo frape nou, pou yo dezekilibre nou. Se tankou nan yon konba de judo, de karate sa kap fèt lan, advèsè la pap jwe avèw. Se mete dow atè e pou yo konte epi ou paka leve. Nan lavi a e menm bagay la tou. Lòt relijyon se sa bagay ke yo vle, mete vodou ou atè pou yo konte pwen. Donk si ou menm ou se vodou ou pa asime ou se vodou, depi yo atake w yo atake w, yo atake vodou. Menm si w di w se kretyen, ou se sesi ou se sela, nan je tout lòt yo, yo konn se vodou w ye. Donk pwoblèm nan se pa pou yo, pwoblèm nan se pou ou, paske w toumante nan espri w. Mwen pwal fè yon, an de mo, nou va konprann sa m vle di a. M pral rezime l pou nou, nan yon fab ke tout moun konnen deja. E sa k fè m di l toujou bon pou moun fè lekti. E gen de bagay w ap wap penetre yo a yon lòt nivo nap konprann li. Nou pral konprann reyalite nwa la nan relijyon etranje yo. E kisa k fè yo nan relijyon etranje a. Se pa fòt yo non, paske yo pa sou gad yo, yo pa sou vijilans, yo pa gen evèy despri ki fè ke yo antre nan relijyon lòt yo. Epi nou pral konprann ti istwa sa, yap konprann li byen tou, epi sa ki vle. konprann, ya konprann. Sa ki pa ka konprann, kòm nou di, na veye sou yo. Se istwa map li yèswa, Le corbeau et le renard. Sa se yon bagay fab timoun. Men jodi a nap di se yon fab granmoun. Se yon fab pou yon moun pòte atansyon a li pou n ka konprann reyalite ke n ap viv sou tè a la a. Mètre kòbo sou un abre pèche tenè an son bèk un fwomaj. Bon, kòbo a gen yon fwomaj. M pa konnen non, m poko janm wè kòbo ak fwomaj. Jiska jounen jodi a. Bon, moun ki ekri a, li ekri sa l vle. E yon bagay pou m toujou sezi, tout moun ap di moun yo sa. Menm lè n ap li yon tèks, yon dokiman, fò n konnen kiyès ki otè a. Paske li enpòtan. Paske otè sa a, li gen yon pase, ki fè l ap aktyalize prezan n e l ap fè yon pwojeksyon vè le fiti. Donk otè a fò n konn kiyès ki otè a, pou n fè byen atansyon pou l pa mennen nou ale kote l vle mennen nou ale a. Paske otè a pa inosan. Pa gen yon otè ki inosan. Menm moun ki di yo ekri liv Bondye, liv sesi sela, yo youn pa inosan. Yo konn sa y ap regle. E se sa ke m vle ou ka konprann nan liv ou ap li a, kiyès ki ekri l, poukisa l ekri, èske l ap mennen w kote ou vle ale a. Men m ap li sa a, m ap li sa a toujou pou lenstan. Maitre corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Sa se imajinè otè a. Paske m poko janm wè yonn nan nou wè on kòbo ak on fwomaj nan bèk li. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Donk, Renard la ki wè fwomaj la nan bouch kòbo a, li bezwen pran li, kounya la li pwal mete tout on elokans deyò pou l ba li bèl pawòl. E depi kòbo a pran nan bèl pawòl, li foutu. E se la nwa a pran an, li nwa a pran yon bann bèl pawòl epi l fouti l pa rann li kont ke l fouti. Tout lajounen y ap ba l bèl pawòl, pawòl ke l tande li p ap janm ka viv. E sa k fè jiska jounen jodi a la, mache chèche avèk lajan nan men, e gon bann nwa yo se kretyen, gon bann ayisyen ki kretyen, ou pa janm wè kretyen an nan yo. Paske ou poko janm rankontre krisyanis la nan yo. Yo gen bèl pawòl men movèz vi. Ou konprann? Yo gen bèl pawòl, pawòl Renard la, yo gen bèl pawòl, men pawòl san vi, paske yo pa fouti viv pawòl y ap di a. E sa fè yo di w ke Bondye renmen w, men yo pa fouti di ke yo renmen w yo menm. Paske lanmou nan yo a, yo pa nouri l, yo pa alimante l, yo pa gade l alumen. Men se lòt la ki renmen w, men se pa yo. Map kontinye pou m pa al twò lwen. Hey bonjour monsieur du corbeau que vous etes joli ah yo komanse pran m que vous me semblez beau ah se bagay sa nou renmen menm ah kòw sivilize ou sanble avèk nou epi li gentan kontan paske li sanble avèk arab musulman an li sanble avèk blan kretyen an epi li gentan santi li anfòm ou sanble avèm kòmsi Bondye voye w sou latè a pou w sanble ak lòt la.

Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois, de ces bois. A ces mots le corbeau ne se sent pas de joie pou montre sa bèl vwa, kounye a l ap fè demonstrasyon ke l sivilize tou, hein, m sivilize menm jan avèk nou, hein, nou menm gen menm kilti avèk nou, m se kretyen menm jan avèk nou, m misiman menm jan avèk nou, m abiye menm jan avèk nou, m ap chache cheve nou, m ap chache menm bouch avèk nou, m ap sanble avèk nou, enben sa k pase la a, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Tout sa l genyen l pèdi l. Rena pap. Konprann? Epi Rena pran l. Li pèdi fwomaj la, se ke li pèdi konesans li, li pèdi savwa l, li pèdi vodou, li pèdi pèsonalite l, li pèdi libète l, li pèdi tout sa l posede jis pou chame, pou fè sanblan ke lòt lan li fè l plezi. E pa gen fè plezi sou latè. Sou latè se asime desten w, se asime responsablite w, se asime prezans ou antanke sa w ye. Il ouvre l'âge bèk, laisse tomber sa pwa. Le renard s'en saisit et dit, Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux depens de celui qui l'écoute. Donk, sa ke n konprann la a, tout flatè k ap flate nou yo se depan nou y ap viv. Pastè ap viv odepan de ou, pè ap viv odepan de ou, imam nan viv odepan de ou, relijye etranje ap viv odepan de ou, kolonizatè ap viv odepan de ou, yo tout ap viv odepan de nou. Tankou w pa asime w, tankou w pa fèmen bouch ou, sa k nan bouch ou an, sa k pa w la tankou w pa kenbe l, w ap vin parazit, y ap vin parazit tou k ap souse w. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. M kwè sa, leson sa l vo yon fwomaj. Paske li vo yon prise de conscience. Ou konprann? Men sa m di a la, se yon fasèt mwen di nan pwezi a. Men moun yo gen dwa al pi lwen avèk li pou n gade kondisyon nou antanke nwa. Kisa lòt yo fè? Kòman yo fè yo pran fwomaj la nan bouch nou an? Kòman fè ke y'ap pran vodou a nan bouch nou? Kòman fè ke y'ap pran libète a nan bouch nou? Sakrifis Desalin an y'ap pran l nan bouch nou, nan bèl pawòl, e se tankou lè, lè nwa a wè yon blan ki di l, Bondye, kòman ou ye? Epi, li gen tan, li gen tan pèdi, paske yo, yo gen tan pran fwomaj la nan tèt li, nan, nan bèk li. Le corbeau honteux et confus, yo toujou fini nan lawont. Nwa a toujou fini nan, nan lawont e la frustration. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne lui prendrait plus. Li di, Bon, yo pa pran m nan kou sa a ankò. Men chak jou yo pran m nan menm kou a. Paske lespri l pa an evèy. Nou menm nou mande yon sèl bagay nan Dao Vodou, se gade espri nou an evèy, Pou sa nou genyen an pou n kenbe l, pa lache l ba pèsonn sou okenn kapris, sou bèl pawòl, sou maketing, sou atifisyèl pou di w se sivilize. E sa ke nou konnen trè byen pou n konprann, on ne peut, on ne pourra jamais être civilisé dans la civilisation de l'autre. Dans la civilisation de l'autre, on sera toujours perçu comme de la pariya.